Nou tout nou te wè e video sa ki ap fè le tou, le tou, le tou, le tou de la planèt, le tou de la planèt wèb ayisyèn.

E sa sè ou. Donk sè a li menm ki kanpe dèyè Vanessa. Ok. E sè a li menm kap konseye l nan plizyè nan ki son ou kab di ki se legal advisor e pi financial advisor tou an menm tan. Lap jwe tout 2 wòl yo. Pou la verite e pou listwa, nou pwale fon ti retrospektif de kote kontansye sa soti epi pou nou eseye nou wè kiyès jisteman ki a lorijin de pwoblèm nan e eske pwoblèm nan ta sipoze egziste e kijan Mwen panse nan opinyon ekstèn ki jan m panse ke pwoblèm nan ta sipoze rezoud antre 2 moun sa yo paske Mikaben son legasi ayisyen ke li e kounye an se li pa apateni a la fami Mikaben sèlman, li pa apateni a la fami de madanm Mikaben sèlman li vin yon antite nasyonal yon eritaj nasyonal ke li e. Donk nou pral wè ki jan pou nou menm nan piblik lan ki sa nou panse de sa, ki jan nou ta sipoze rezoud pwoblèm sa. Mwen kwè ke Tory Black Survivor li menm li pa ale pa kat chemen, li menm li di yo ke paske sa n ap gade la se GoFundMe ke jisteman yo te fè. apre ke Mikaben te fin mouri le 15 oktob 2022, map raple nou sa, sur la scène de Accor Arena. E pi, tout de suite apre, kom une semaine apre, te vin genyen GoFundMe ki fèt, GoFundMe fèt, Pou lè la fami, lè zanfan de Mika. Donk, GoFundMe an fèt sou non de Mika's Legacy. Jiska prezan, nan dat ke map pale avè'w la, gen 246660 dola ke ki bay nan GoFundMe sa. E GoFundMe sa, bi li,

Men nou konnen ke Mikaben kanmenm l ap viv nan yon peyi nòmal, nan yon peyi ki gen lwa, e genyen, menm si Mikaben pa t genyen yon testaman, men Mikaben se si ke li genyen sa nou rele yon, yon sòt de, se pa yon eritaj vrèman men li gen yon asirans. Donk gen yon asirans ki fèt kan menm sou le non de Mikaben. Kan menm Mikaben te kon asirans sou tèt li. Nan nan pale de Mikael Benjamin ki te kon asirans ki te marye avèk Vanessa Fanfan. Yo te kon asirans. Se syo ke asirans sa li pa kon ti asirans. M fè Mikaben konfyans sou sa. M fè la fami Fanfan konfyans sou sa. Se pa yon asirans jis pou pou yo peye kay lan li ye. Se yon asirans ki pwal kap kapab peye tout non sèlman lap peye kay lan men lap bay lap bay jisteman de pti fon pou regle sèten zafè. Donk asirans sa se sur ke se se si Mikaben pat genyen yon sòt de testaman Se sou ke tout kòb asirans sa a li menm li pral jwenn Vanessa Fanfan ki se madanm Mikaben. Donk, an plis de 246650 dola sa a ki pral jwenn la fami de madanm Fanfan, donk ofon ki pral jwenn Vanessa Fanfan. Donk, tout sa se de fon ki pral jwenn. kote madanm nan e ke kote pa ekzanp biznis patnè a ki se Ti Lyon ki se frè Mikaben pa gen okenn sèn dan levantyalite byen sè ke Mikaben pa te kite yon testaman ok donk si l kite yon testaman li di ok pa ekzanp nan nan nan nan nan nan e, e, nan asirans mwen mwen pral bay pa egzanp 20 pou san pou euh, pitit pitit gason m nan 30 pou san pou frèm epi 50 pou san pou madanm mwen si pat gen aranjman sa yo ki fèt se si ke 100 pou san pou ale a la fam ok donk se konsa sa fèt Kounye a sa se pou asirans. Men, n ap sonje byen, Mikaben mouri le 15, de regete memwa, li mouri le 15 oktob 2022. Si nou sonje byen timeline lan, kelke jou apre, Sèlman, pat m pa kwè te gen yon mwa pase. Sètadi, apati di 15 novanm apeprè par la, te kòmanse gen pwoblèm antre Ti Lyon e Vanessa Fanfan. Vanessa Fanfan te monte online, li chanje tout password. Li chanje tout bagay nèt sou non l e Ti Lion li menm ki se biznis patnè de Mikaben, se li k ap fè biznis, se li k ap jere biznis Mikaben nan avèk Mikaèl Benjamen. Ti Lion li pa t gen okenn aksè entènèt ankò. Bon nap bay yon kredi. Mwen sonje ke li te vreman mwen ke mwen ke yon mwa. Bon nap bay yon kredi. Ann di pa egzanp desanm. Ann di nwèl 2022. Ok so Mikaben mouri le 15 oktòb. Men. Rive Nwèl 2022, sa vle di 2 mwa apre, Ti Lyon pa t gen okenn aksè, anpil aksè te bloke. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke tout angajman ke Mikaben te pran avan le 15 oktòb 2022, se dezangajman. Du pwen de vi finansye ke yo te ye, pa egzanp, angajman anvè studio, angajman anvè pwodisè, angajman, tout angajman sa yo, gen de kòb ke Mikaben petèt touche pou de konsè de 2023 ke l pa t gen tan fè, gen de avans de fon ke yo te ba li, ke petèt ke se li menm ki genyen l sou kont li, e ke Ti Lyon li menm li pa t gen aksè a yo. Donk. Tout bagay sa yo ki anski konsène Mikaben, tout angajman sa yo, enben Vanessa Fanfan li menm li lè li pran tout aksè yo, li vin bloke tout pwoblèm, li vin bloke tout tranzaksyon sa yo. Sa di ke menm si Ti Lyon te vle remèt yon pwodisè yon kòb, yon avans ke Pa egzanp Mikaben te bay ke Mikaben te pran sou yon tranzaksyon kèlkonk, sou yon konsè kèlkonk, sou yon pwodiksyon mizikal kèlkonk. Pa egzanp Mikaben te angaje nan yon film. Ok, donk se si ke lè Mikaben te angaje nan film sa genyen genyen dèyè dèzangajman ki te pran. gen de kontra ki siyen etc donk kòb sa yo petèt ke Ti Lyon pat konnen ke sa ta pral rive ke Mikaben ta pral ale osi vit petèt ke kòb sa yo te nan men Mikaben yo te ye si yo pat gon fon komen konprann nou pa konn kijan biznis lan te fèt men nou konprann sa m vle di an sa vle di ke

Donk pou tout kalite, pou tout pwodiksyon, pwodiksyon sinematografik, pwodiksyon videyo, klip, etc. Donk tout angajman sa yo, Ti Lyon vin bloke parce ke Vanessa Fanfan li menm li bloke tout bagay, li mete tout bagay sou non, li pa bezwen konnen li menm tout bagay ki gen a trè avèk Mikaben se li ki pou jere l. Men m ap di w yon bagay, Madame Fanfan, Sa w fè a la li trè lèd. Sa w fè a. Sa w fè a depi 2022 a li trè lèd. E sa w ap kontinye fè a li trè lèd. Epi li montre yon aspè vrèman egoyis. Vrèman, vrèman egoyis. Pou ki sa m di sa? Pase ke ou marye avèk Mikael Benjamin. Tout moun konnen la lwa. Ou, sou pa kwè m, ou gen dwa mande sè w la. ok, ki li menm li di ke li nan la lwa etc. Donk ou pa marye avèk Mikaben nan, ok, ou marye avèk Mikaèl Benjamen. Mikaben se yon antite ki te kòmanse avan, Mikaben se yon antite ki te kòmanse avan maryaj nan. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke avan ke ou te marye avèk Mikael Benjamin, te gen yon non ki te rele Mikaben ki te deja egziste. E tout moun konnen nan dosye de maryaj, tout byen ki fèt avan le maryaj, ok, donk tout byen ki fèt avan le maryaj, madanm nan li pa gen dwa sou li. Ou gen dwa a byen ki konstwi pandan le maryaj. Donk, si w te achte kay la avèk Mikaben pandan ke w marye a, wi ou gen dwa sou kay lan. Si w te achte yon machin avèk Mikaben pandan w marye a, wi ou gen dwa sou machin nan. Men tout sa ke Mikaben te fè avan ke w marye avè l lan,

pati Mikaben nan anplis Ti Lyon se ton biznis patnè li ye donk otomatikman si se 2 biznis patnè ki nan bagay la otomatikman deja an partan Ti Lyon gen 50 pousan de eritaj la ok So sa vle di ke, wi, euh, GoFundMe an, ou gen dwa avèl, wi, GoFundMe an, se ou menm ki pati l, dayè li legal, euh, ou se madanm Mikaben, tout moun konnen pou ki sa ou ta bay li, tout moun konnen, tout moun ou te di l legalman ke se pou lè. L'éducation des enfants de Mikaben, tout dout, sèl dout ke ki te genyen, se ke ti gason an ki se premye pitit lan, sèl dout ki te genyen se ke eske ti gason an li menm la patisipe, men dout sa li te vin disipe paske madanm Mikaben te vin rankontre avèk manman ti gason Mikaben nan. Et yo te, yo te montre yon trè bèl harmonie online. Euh, et ke se sa ki te vin fè ke pati sa, dout sa ke piblik la te genyen an, li te vin disipe. An fra, an pe. Ok? Men, tout sa pou m di w ke kòb sa ke euh, Gofundme an, ou gen dwa avè l. Kob tout sa ke mikaben kreye avè w ou gen dwa avè l men mikaben le non mikaben l'artiste ou pa gen anyen pou wè avè l ok ou pa gen nul dwa pou al eseye pran akapare l'artiste mikaben l'artiste mikaben son artiste ki komanse tou jèn se papa l ki montre l jwe guitar se papa l ki mete l sou wout sa dayè Se fanmi l ki bay peyi a li. Ok, pati sa a, se ou pa gen oken dwa sou li. A mwen ke Mikaben te fon testaman. Li di ke e, frèm Ti Lyon, li se biznis patnèm, li genyen 50 pousan, eksetera, tout, tout lòt 50 pousan an, li ale a Mafam. Donk sa vle di ke m bay madanm mwen dwa jere tout tout tout pati pa m nan, pati pati pa Mikaben nan m bay madanm mwen dwa jere tout e se li menm kap kap kap gen de de tout tout tout dwa de dotè, tout dwa tout copyright ap vin jwenn li a 50 pou 100 a par egal avèk ti lion frè m nan a mwens ke w gen yon papye ki pwouve sa men. Ou pa gen oken dwa sur Mikaben. Nou pral tande e jisteman se dènye tan video refè sifas nou pral tande jisteman la fam de Mikaben kap pale de pwoblèm li genyen avèk la fami, la fami dirèk de Mikaben. Epi nap tounen.
A. Konvèsasyon o pwen de vi legal se kòb gofundme an ke yo ta renmen ke mwen remèt tout kòb gofundme an ba sa yo paske nan tèt yo 50 pousan kòb gofundme an te dwe ale a yo menm. Donk se la nou ye. Bon nou pa kontinye konvèsasyon la. A. Konvèsasyon o pwen de vi legal se kòb gofundme an. ke yo ta renmen ke mwen remèt tout kòb GoFundMe an ba sa yo paske nan tèt yo 50 pousan kòb GoFundMe an te dwe ale a yo menm.
Nan tèt yo 50 pousan GoFundMe an te dwe ale a yo menm, sa fè, sa fè, ann bese bagay sa yo, sa k fè sa vin rive la. se paske jisteman vin gon bri de konfyans. Ok, kon sa vin gon bri de konfyans. Vin gon bri de konfyans ki pase antre jisteman la fami de Mikaben e Madame Fanfan. Nou pal tande ki jan euh, jisteman la pale de pwoblèm li genyen avèk Ti Lyon epi pwoblèm ke li genyen jisteman avèk manman e papa Mikaben. Ann tande ansanm. pa misye a pye. Lè m di misye, lè w di m fè sa, sa vle di se pou m ba w frè Mika? M t ap fè yon konvèsasyon avèk frè Mika e li oze di m ke fòk mwen siyen tout mizik Mika yo ba li. Li di m ke si m pa siyen tout mizik Mika yo ba li, kisa legasi pa misye ap ye? Lèm di misye lè w di m fè sa sa vle di se pou m ba w legacy frè w pou ou menm ou ka gen yon legacy pa vre? Li di m legacy Mika se figi l avèk repitasyon l. M pèdi Mika all over again lè l di m sa. Apre sa ou di m oh Mikaben pat pou Mika, Mikaben se pou mwen l ye, Mika se figi Mikaben li te ye. M pèdi Mika ankò. Sa vle di ke lè yon moun ap reflechi, ou pa, ou pa konn kisa ke, ke, ke. M ta fè pou manman Mika rele manman m, paske m pa t vle siyen mizik yo bay gran frè Mika, li rele manman m, li di manman m ke m son fwodilez, mwen son volez. Depi lè sa manman m gen pwoblèm tansyon. Ok li pa sifi pou papa Mika rele manman m pou l di manman m oh ee tu dois vérifier ce qui se passe avec ta fille wi paske elle est une voleuse bagay ke m ap kache pou fanmi mari m pou vin foure manman m ladann paske m pral di w yon bagay wè lè w marye avèk yon moun ou mèt fè sa w vle ou menm w ap toujou padone moun yo paske se ou menm ki chwazi moun yo men fanm ou pa oblije padone yo nan. Li pa gen, li pa, li pa menm bagay la.
Donk nou wè, e, avèk ki agresivite Vanessa jisteman li abòde sijè an, epi wap wè ke l ap di w ke li pèdi Mika ankò, li repèdi Mika ankò. E sou pati sa, m ta renmen, m ta renmen di yon bagay. Vanessa Fanfan te marye avèk Mickaël Benjamin e Vanessa Fanfan menm si Mika te prezan vivan jodi an an 2023 pa ekzanp Vanessa te gen dwa deside l ap divòse avèk Mikaben ok Vanessa te gen dwa deside ke li pa nan dosye Mikaben nan ankò L ap refè vi l, li pral pran, li pral, oubyen ke li deside ke l ap divòse. Men, ki sa k ta pral rive? Donk, Mikaben t ap tou senpleman divòse, e Vanessa fè wout pa l, Mikaben fè wout pa l. Men, èske Ti Lyon, èske Lyonèl Benjamen, èske manman Mikaben te gen dwa deside, ok, yo p ap nan Mikaben ankò? Donk nou konnen ke sa a li pa ka fèt. Donk yo menm yo toujou avèk yo toujou y ap toujou rete le san de Mikaben. Vanessa Fanfan li menm son moun a leksteryè, li marye, li gen dwa deside li pa avè l ankò. Men yo menm yap toujou avèl. Donk le fèt ke li di ke li pèdi l la, m pa konprann naratif sa. Li pèdi l yon dezyèm fwa, men li pèdi l, e li te gendwa deside li menm li divòse, li ap toujou pèdi l, li tap toujou pèdi l si l te divòse. Ok, li te gendwa deside volontèman ke lap divòse epi ke lap pèdi l. Ok, donk pa gen anyen ki di ke E li tap fè tout rès vil avèk Mikaben. Ok men Mikaben ap toujou rete le frè de Ti Lyon. Mikaben ap toujou rete l'enfant de Lyonel e de sa maman. Ok donk dan se sans Vanessa e pa ou ki pèdi. Se fanmi an ki pèdi. Se fanmi Mikaben ki pèdi. Sa anpil moun pa reyalize se ke lè ou pèdi yon moun ou pa pèdi l.
E pou la verite pou listwa, m pral avan ke m ale jwenn Didi, Paradi, eksetera ki bay yon opinyon ke m panse ke se meyè opinyon e ke se opinyon ki ale nan sans pa m nan tou. Pou la verite pou listwa, si ou ale nan USPTO, ok, ki se Jisteman, òganism pou tretman, n ap sonje ke Mikaben mouri le 15 oktòb 2022. Ok. Si w ale nan USPTO epi ou chèche Mikaben, pou wè kiyès ki ta lese tretman Mikaben, Wap wè ke genyen 2 aktif, genyen Mikaben ki gen youn, gen youn ki abandone, li fèk abandone li apeprè an novanm 2024, li abandone par, paske jisteman genyen de follow up ki pat fèt, men sa li menm li aktif, premye sa aktif, e kijan pou wè ke li aktif, Ben wap wè ke stati an la li bon anfèt li pa aktif li pending aplikasyon an li pending paske jisteman gon kont gon kont aplikasyon gon kontestasyon ki fèt men sa euh, li li pibliye le le 16 janvye 2024 men mwen pa mwoto depi ki lè depi ki lè ke aplikasyon sa li fèt euh, Map eseye pou pou non pou pou adrès adrès moun yo pa parèt sa se Antonio sa se pa gen pwoblèm avèk sa anmwey kiyès kap fè sa map chè la avan Ok. Donk mwen bon, mwen bon toujou. Euh, ok. Kom gade la, current owner. Sa pa chè. Map chèche pou montre nou depi ki lè ke ke aplikasyon sa li fil.

Aplikasyon sa a pou trademark non Mikaben nan li fèt le 19 janvye, n ap gade l la, 19 janvye 2023. Ok, donk n ap eseye pou fè yon jan pou adrès. Paske lè w fil bagay sa yo, tout adrès ou, tout nimewo telefòn ou, tout bagay sa yo parèt. Ok, an pasan tout bagay sa yo piblik. Ou gen dwa al verifye l ou menm. Ok? Donk tout moun ki euh, ki feel, an fèt aplikasyon sa fix le 3 mwa apre la mò de Mikaben. Ok? Euh, mwen tap di nou talè an ke on mwa apre, apeprè, pou m te plis sef, mwen te di 2 mwa apre fami, an euh, fèt Ti Lyon pa t gen aksè a anyen ankò, men la a, nou wè li klè klè klè, 3 mwa apre lamò de Mikaben, Vanessa, m pral eseye wè si non l, wè non l parèt la a, donk la a nou gen dwa gen pwoblèm. Ok. Current owner Eske gon kote non l ka parèt? Se paske mwen menm mwen wè l, mwen menm mwen wè Vanessa Fanfan, men e m pa ta renmen ke non l parèt. Ke, ke, pa non l non, m pa ta renmen ke adrès li parèt. Paske lè m ap, lè m ap montre l, adrès lan parèt. Youtube te ban mwen yon avètisman pou sa deja, li te di m fè atansyon a bagay sa yo paske gen de moun, gen de moun atè sa. Mwen, but, anyway, euh, fè m konfyans, ou menm mwen al gade l pou wè si w vle, men, sèl sa, sèl sa ke m ka di w, se ke, e, non moun ki sou sa a, se Vanessa Fanfan. Ok se Vanessa Fanfan ki onè an. Mwen pa konnen si... Bon. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. Mwen jwenn, mwen jwenn. Ok, gade. Ok, bon. Mwen jwenn yon fason pou m pa montre adrès Vanessa. Ok. Donk nou wè l la. Nou wè l la. Mikaben. Sa se te Mikaben Production Inc. Ki abandone a dwat la. Ok, sa ki abandone an. Ou ap wè ke Mse Mikaben Production Inc. Ki te fè aplikasyon sa. Men aplikasyon ki aktif lan. Depi le 19 janvye 2023, se Vanessa Fanfan. Yon individual ki fè. E son kote Vanessa Fanfan ki al trademark le non de Mikaben? Eske Vanessa Fanfan gen dwa trademark le non de Mikaben? Eske se ki ki ki ki ki wòl Vanessa Fanfan nan Mikaben? Vanessa Fanfan vin marye li wè Mikaben. Li jwenn Mikaben. Vanessa Fanfan marye a Mikael Benjamin. Vanessa Fanfan pa marye a Mikaben. So Vanessa Fanfan pou mwen menm Pou la lojik, li gen, li pa gen nul dwa pou li trademark le non de Mikaben. Non Mikaben nan li revyen a Ti Lion ki se business partner de Vanessa, de Mikael Benjamin. Ok, se li menm ki gen dwa, ki gen dwa kom si al trademark pou li jwenn tout kob, ok, e se li menm pa la suite ki konnen ke li gon redevans anver la famiy, sa bel famiy, ok, anver sa bel famiy e anver le zanfan de Mikaben. Kounye an, si pati sa li pa fet, sa ve di ke si Vanessa wè ke e on mwa pase, de mwa pase, twa mwa pase, copyright ap touche, bagay ap tonbe, konprann, chèk ap tonbe, eksetera. E ke pa egzanp, e pa gen okenn jès de la pa de Ti Lyon anvè de pitit li, anvè de li menm, eksetera. A la sa son lòt bagay. La li menm li gen dwa ale, li file on complaint, li di ke. E misye ap jere bagay yo mal, misye pran tout bagay pou li, epi kounye a li gen dwa ale fon enjonksyon a la jistis pou jisteman ke Ti Lyon vèse dwa ke li genyen yo, kankou preske yon, se pa, m ta pa di jisteman, kankou preske. Bagay ke yo bay mesye jij yo, ke yo bay mesye yo, lè pou yo, lè yo pa rese, lè yo pa, lè yo pa okipe pitit yo. Donk se preske yon stil de bagay konsa, se pa egzakteman menm bagay lan l pral ye, panse ke pit e Vanessa pa t fè pitit avèk ti Lion, li fè pitit avèk frè ti Lion, men kan menm, li gen dwa, li gen, li ta pral, li ta pral file yon konplent ke misye pa. Respekte pati parèy kounya yon jij ta pral di ok yo pral òdone misye yo di ok pati sa se pou eritaj eksetera donk ou genyen tèl tèl tèl tèl ou tèl ou tèl obligasyon paske timoun yo yo gen dwa tèl tèl tèl tèl pati nan eritaj Mikaben nan ok donk se konsa poul ta fèt kounya nou pral tande e jisteman mesye paradi yo. lè Didi Paradis etc ki ap pale de dosye sa e mesye yo vin rejwenn mwen e se la ke nap fini pou video pa tro long e mesye yo vin rejwenn mwen men an fèt rezime video jodi an se ke mwen te vle montre nou ke Vanessa Fanfan li menm se vre ke li ale li tchwe Dmark le non de Mikaben e a mon humble opinion li pa gen dwa sa. Sa se pou ti frè Mikaben ke l ye, se frè Mikaben nan ki gen dwa pou mwen menm a mon humble opinion, ki gen dwa ale trademark le non de Mikaben. Le non de Mikaben pa apatni a Vanessa Fanfan paske Vanessa Fanfan pat business partner de Mikaben. Ann tande mesye yo ansanm.
Pou l kapab vin. Konpòtman w gen a moun yo. Ou panse son bon konpòtman. M twouve ke Vanessa a tou. Eske l diny pou l kapab vin pale konsa. Konpòtman w gen a moun yo. Ou panse son bon konpòtman l ye tou. Ti Vanessa chita yon kote. Lè de moun nan konfli. Si nou paka rezoud li pito nou kitel ap toujou kouri ap pran pòz vin kriye viktim pou montre ke se lòt pati a ki pa bon pou bagay Vanessa fè timoun yo moun yo lòt bò a tout pa bon Zanmi ah let me tell you something Mwen menm m pa gen anyen Banm di yon bagay Banm di yon bagay Pa gen anyen Vanessa pral di la m pa pral okipe Laplant banm banm E se si ni moun yo tou si yo vin si yo vin pran vin kriye viktim tou m pap pran nan men yo non Banm tou di yon bagay Men Vanessa paka vin ranje la vin kriye viktim vin chache senpati moun pou Pou sa gin mal la fè moun ou anba Ana anba atè tou moun pa konnen. Ana la ee banm di w yon bagay ok. Di Vanessa chita yon kote tande. Ou fin pale deja zanmi banm di w yon bagay. Anmerde moun. Ok. Kòb nou nan men nou kòb lòt yo nan men nou jere afè nou ap anmerde moun la Vanessa vle vin anmerde moun tou ann avanse. Pas sa yo. Sa vle di ke biznis patnè a li menm li pa gen dwa. Sak te ekri sou papye yo biznis patnè a pa gen dwa li pa ki sa ki rive a nou wè ki rive la kote li ye a se jenèz konfli a pou al chèche ki moun ki deklennche l sak pi enpòtan pou nou ta chèche nan dosye a se ki moun ki deklennche l pandan ke tout bagay ta prale trè byen se ki moun ki deklennche l ki moun ki te chwazi pou l al chanje tout bagay nèt nan bagay online yo, nan revni online yo? Ki moun ki te fè sa avan? Se sa pou n al chèche avan nou kòmanse di Ti Lyon, avan nou kòmanse di Pè Mikaben. Non, se Vanessa ki deklennche konfli a. Pandan ke tout bagay ta prale byen, fanmi lan, fanmi lan te alèz, se Vanessa mesye ki deklennche l, k al chanje tout bagay sou biznis patnè a. Ki sa nou vle pou l ta fè? Se mwen menm pa gon pati map pran mwen menm vle pou yo antann yo men eleman deklanchè a se lakay Vanessa l sòti sanl pa pale avèk pèsonn li al chanje tout bagay e li te kanpe e li te kanpe ankò poul pa negosye li te prefere sa ale lajistis gon grenn bagay poum fini si Vanessa te mèt tèt li nan sa kap fèt la nou konnen li pa tap rive la. Wè koze a se.
Ok. Se tounen ladan ankò. Non, non, fè m ta ajoute sa pou nou. Vanessa pa mèt tèt li. Vanessa gen yon moun nan do l. Moun sa, moun sa se eh, tout bagay pou metropole la. Moun nan do l la se se byennèt eh, timoun yo l ap chache oubyen ki sa? Ann kite pawòl sa a, n a Moun tounen sa ladan son lè gen grenn bagay li wè se lajan. Depi gen lajan, li p ap kite anyen. An, an, an. Vanessa pa mèt tèt li vre nan sitiyasyon an. M twouve.